Li di konsa gen 2 ex ou sonje yo ou tchipe. So sa vle di lap panse avè ex la, m pa konn si se de mwen menm lap pale non. M pa konn si se de mwen menm lap pale. Nan post la yo voye post la pou mwen li di konsa gen 2 ex ou panse avèl ou tchipe. First of all. Kiyès ki ex ti gason an? Se pa mwen menm. Pase lè zen an te pete sou Facebook, anpil ti fanm sal sou Facebook t ap di konsa, oh ti gason pa konnen w, ti gason an pa t janm menaj ou, ou te gen foli madan atis, e sa k fè w vin di zen an, pa vre? Te bay se bay. Pou lajan m depanse nan moun Da Jameson. Kounye a ou pran pòz ou avè Blandine, w ap ouvè kò agoch adwat. M pa gen pwoblèm, m kontan pou ou. M kontan pou ou ou avè Blandine. Se pou Blandine depanse pou ou. Paske sa sa Blandine ap fè pou ou kounya yo, m gen dwa pa gen, m pat gen plis ke sa but m te konn fè yo pou ou tou. Lè viza w te konn fini, lè paspò w vini, m te konn fè yo pou ou. Se nòmal pou Blandine fè yo pou ou. Se nòmal pou Blandine fè yo pou ou paske se fanm ou li ye. Se nòmal lè m te avè w la m te konn ap depanse pou ou tou. Lèm te avè w la m te konn ap depanse pou ou tou. M konn rete grangou pou m ap voye lajan ba ou. Si w ap pran pòz kounye w an milyonè konsa lè w poste avè ex ou tchiipe, di Blandine pou l remèt mwen tout kòb m te depanse nan ou yo. Di Blandine kòm kounye an w avèk on queen ki siperyè ki gen milyon, di l konsa, ti dam sa ki rele Betty Service sou Facebook la, li te konn depanse pou mwen anpil. Di l konsa, konn sa k pase, ekri on chèk 20 mil dola bay Betty. Paske m si e sèten m depanse plis ke 20 mil dola nan ou. Pa anmède m. Enjoy Blandine jan w kapab enjoy Blandine. Ou tande sa m di w la? Pase Blandine pa prèt ansanm avè w. Ou pa gen bwa enòf pou Blandine. Pase se yon ti bwa konsa w gen, ou pa gen bwa enòf pou Blandine. Tout enteresant kaka k ap fèt yo, m konnen yo. Paske m te ladan yo tou. Ou te fè plis pou mwen Jameson, ou te tèlman fè plis pou mwen, se nan social media nou pa t ye. Tout kaka tankou mande maryaj tout bagay, mou ap fè kaka yo, m konnen yo, ou fè plis pou mwen deja. Ou fè plis pou mwen deja. Just paske ou wè m poze m pa anmède w tanpri, tanpri mesye lè w ap pale de ex ou yo tag non moun a kiyès w ap pale paske ou konnen mwen menm m gen tout dosye m. M gen tout dosye nan Mundo ou konn sa deja. Tout dosye w nan Sendomeng e Betty k konnen l. Poze Mundo w tande. Poze Mundo w. Epi tou anvan w vin radote pale de ex ou yo, di Blandine ah ti dam sa te fè anpil pou mwen wi. Ti dam tande son anpil mwen wi. Fok Achi ouvè bouch ou pou di sa. Fok a ouvè bouch ou pou di ti dam sa te son anpil mwen wi. Hum. M fèt latibonit m leve latibonit. Lè w ap radote fè kòm konn kòm w ap radote. Ou gon ti zozo tou piti nan moun dòm w ap bat moun dòm w ap fè tout. Zozo w gen an pap satisfè Blandine. M konnen Blandine e pou bòz li avè w. Ti zozo mwen gen nan moun nò la pa ka satisfè Blandy. So bat moun nò nene cheri. Betty vin pou ou. Betty vin pou ou. Lè wap pale, m di w, di a kiyès wap pale. Di a kiyès wap pale wi. Di a kiyès wap pale. Paske m pa nan kaka ansanm avè w. Ou wè chak jou m vini la m byen rilaks. Tout moun ap radote di sa wap di. M pa janm reponn kesyon de yo. Silvouplè, lè w wè Betty. Kòm kòm ou ap ou ap panse avèm toujou bwè mwen menm pral gen 2 zan madanm mwen mpa sonje ou tout kaka wap fè yo mande maryaj tout bagay sa yo tout m wè se bòz yo ye paske kòlè w pral jwenn lajan pou achte flè pou achte bag met nan dwèt Blandine kòlè w pral jwenn lajan sa ki kote w pral jwenn lajan sa pou achte bag pou met nan dwèt Blandine ki kote. Ki kote kokorat? Ki kote? Kote w pral jwenn. Mpa renmen moun depil fin fè sèks avèw ki tou dòmi mpa renmen moun depil fin fè sèks avèw ou konprann sam diw lan se kòmsi tu n'existes plus j'aime pas ça ou konprann mrenmen moun menm aprè se kòmsi pat janm te gen anyen ki te fèt. It's like pat janm te gen anyen ki te fèt. Se kòmsi nou pat sot fè anyen. Ou konprann sa m di w lan? We just like, oh my gosh. It's just like, e kounye a nou pral kòmanse. So, pou medam mwen yo ki nan menm sitiyasyon avè m, petèt ki nan yon relasyon long distans, oubyen petèt ki nan yon relasyon pa gen yon bòn vi, paske se pa relasyon long distans sèlman ki ka fè ke ou pa jwenn sèks kòmsi sifizamman. Ou konprann, dèfwa se ou gen dwa nan yon relasyon men pa gen vi vrèman, ou konprann. Pa gen vi vrèman, pa gen pa gen lanmou vrèman. So, ou bezwen ti bòbò baf ou, se pou sa. Sak zonyon an menm? Good boys. Kote bagay sa soti? Ok. Nou pa edike relasyonman parlan. Nou pa edike nan relasyon. Se sak fe ke nou panse avek good sex nou ka nou ka retire yon kout langet manman nou te di madanm nou, yon kalot nou te ba madanm nou, yon lot fanm nou te pran madanm nou. Nou panse avek yon bon yon bon kares nou ka fe bagay sa yo. Se pa tout bagay, se pa tout fi kap chache bagay sa yo. Se pa tout fi k bezwen sèks nan men w, gen fi k jis bezwen lestomak ou pou l kouche epi pou l santi l an sekirite la. E pa tout fi kap chache sa. Se pa tout fi k bezwen pou vini w voup voup sou vant li. Non, gen fi k bezwen pou rantre pou tande l, kòman jounen l te pase, sa k te pase, sa k te fèt, èske l te manje. Gen fi k bezwen pou vin kale po avèl lap mouri zen avèw paske li pa pral di yon zanmil li li pa pral di yon patnèl li se ou menm se ou menm ke li bezwen pou di poul fè zen avèw fok a tout moun sa yo. Fok ak tout moun sa yo in one. Gon fi k pa bezwen pou ap vin pale l de rad li pa bon retire kaka sa sou ou si ou met sa m pa prale mwen menm mwen pral mache bò kote w non gon fi k bezwen pou gade l di shit sa sexy wi menn ban m on bagay anvan n ale non menn epi pandan w fin pran bagay la ou di sa w panse si w met on kilòt anba ou konprann olye pou di fanm nan mwen menm kisa w met sou w la m pa nan kaka konsa m pap sòti se kaka sa k sou m m pap sòti epi w gentan ap retire kòl ou ap dezabiye w. Ou gade l ou wè fanm nan seksi ou di chèt ou gade yon ti pitit. Lè w fini epi ou di cheri gade sa ou ap ka mete l pran lari a non chache yon lòt bagay. Paske mwen menm m ap fè ka de mwen menm sou ou lè n rive kot moun yo nan lari a. M p ap ka gade w nan rad sa. Ou pa oblije fè yon fanm enkonfòtab pou de bagay ke ou te ka rezoud avè l nan lanmou men. Like yo, se pa bagay sa yo ki enpòtan. Gen fanm ki bezwen kale po a, bon nap kale yon po a di menn, nap fè yon tripotay sou moun men. Gen bagay wap panse, atchey! Men nou fon nan tripotay la. Ou konprann nou fon nan tripotay la, nap fè tripotay sou moun nan. Gen gason kap di w bagay sa yo pa biznis men, like I don't care for things like that. M pa care. Lè w di sa kounya kiyès ou vwe l al fè l avè l?

Yoow! Bay k e 2021 ye tout gason konn koupe, tout gason bay bon bat chat, tout gason manje, si yon gason pa manje bouboun li byen fè sèke li gon sant li gon pwoblèm. Si yon gason pa fè bagay a vò byen sèke li fatige sa pa entèrese l bouboun nan ka pa gou, li pa kole ase men tout gason konn kòman pou yo fè yon fi vini nan we are in 2021 yoow!